Salut guys! Salut guys!
Nou kontan retrouve ou jodi a guys, sa fè lontan nou pa wè nou. Sa fè kèk jou guys, jodi a nou pote yon bagay pou yon bagay ki cho, ki tou cho, na pote yon bèl bagay pou ou jodi a guys. Ok guys, um, jodi a nou ap fè yon video, video sa ap trè trè trè funny, m espere ke nou ap remen guys. Um, en passant, Nap di mèsi a chak grenn moun ki pral ban nou yon ti tan pou gade videyo sa. Tanpri, pa bliye abòne ansanm avèk chanèl la. Like, kite yon ti kòmantè pou nou pou ka ankouraje nou guys. Ok guys, jodi an nou pote jan nou ka wè nan tit videyo a se defi. ou verite.
Ok guys defi ou verite. Guys nou prepare nou gen kek bagay la. Nou gen kek bagay la. Pa ou gen kek bagay la. Mwen gen kek bagay la. Mwen gen kek bagay la guys.
E pa ou selman dayè se pa mwen selman ki pral manje la. Mwen pral prepare l pou ou.
Ou pral prepare l pou mwen? Ou pase mwen menm pa gen yon wap ban mwen m pap fè. Ou menm konnen e ti visye e koken w ye. Ok guys yo la yo sou bò dwat mwen an. Mwen pral moutre nou yo guys. Mwen pral prepa mwen pral moutre nou an kòm ka rele sa. M pral prezante nou po pouri a ok. Po pouri a guys paske m konnen wi li gen kèk bagay m pral mande l pou l fè la l pap vle fè yo guys. Gen kèk defi m konnen m pral ba li l pap vle fè yo. M pap ban nou manti guys. Ann ale. Ann al ann al ann ale m al fè n vizite sa m pral prepare guys. Nou gen sèl. Nou gen um Sa son sa son Ricky yo. Nou gen rann cho pou netwaye vyann. Nou genyen. Ase lwil, el gayo. Lwil.
Nou genyen yon ti sòs bagay pou yo netwaye vyann, pou yo tranpe vyann toujou. Nou gen mayonèz. Nou gen vinèg. Vinèg.
Ok. Preparasyon an pral fèt la, guys. Guys, janm di nou an, Nou pral prepare tout ti choz sa yo. Nap mete l nan veso sa. Nap mete l nan ti veso sa. Nap fè tout preparasyon ansanm. Nap mete l la. Guys, paske m konnen mwen te manke nou. M ka di avèk moman sa la, m konnen nou pral renmen ti videyo sa. M konnen ti videyo sa ap bon pou nou pou retire stress pou nou guys m pap ban nou manti se rezon sak fè jodi an nou chwazi potel pou ou guys humm rete swiv ansanm avè nou guys talè pral gen bagay guys m pap ban nou manti nap tou ok men ni guys Willy ap prepare l on kiyè lwil preparasyon ap komanse fèt la guys a se lwil la map prepare pou loud
ou di pou loud Humm satan konn fouye tou le li konn tonbe ladanl ankò wi selman mayonèz.
Ooh sa bel. Koulè sa bel. Yon ti vinèg guys. M pa konnen guys si nou wèl byen.
M pa konnen si nap wèl li byen. Talè talè bebe. M pa konnen si nou ap wèl byen. Willy gentan met sòs nwa a ladanl.
Banm met vinèg la banm met vinèg la. On kiyè vinèg. On kiyè vinèg. Zanmi wid ou plenl. Kom jezi si bon. M pa m pa pwa nan bagay sa. Sel.
Sel guys. Sel la m pa bezwen met on kiyè. Oh twop sel twop sel la sale. Oh wid li pa bon moun.
Epi pou fini.
Ranch yo gaz. Ooh Jesus Christo. Ok guys.
Beni guys.
Ban mwen ban mwen ban mwen mwen ki ta prepare afem wan vini.
Sa yon vyann ki pral tranpe. M pa p ba w manti guys. Mwen menm m pa p pran nan kou sa. N ap wè kiyès k ap pran ladann anvan guys. Konsa l ka fini pa gen moun ki pran ladann. N ap wè. Ok men li guys.
Ok.
Men.
Ok dja li fini mete l la. Li fin prepare la guys. Ok. Nou fin fè preparasyon an kounya guys. Nou prale chita. Nou pral chita kounya guys. Nou prale chita pou nou ka komanse avek video. Ok guys. Amm wap komanse anvan oubyen map komanse anvan? Mwen komanse. Ok. Verite ou defi?
Verite.
Ok. Amm. Kamera a pa twò byen m bezwen Willy chita adwat ou pa ka ou nan ti tèt oh oh nan ti tèt verite ou defi a pou ou alèz konsa chita adwat papa Aayy Kamera a pa twò byen tou non Al pizoumwen Ok li pizoumwen la Verite ou defi M te di w defi deja
Defi w te di? Verite m te di.
Verite. Ok, verite, verite. Konbyen menaj ou pase? W ap di m konbyen menaj ou pase e w ap site non yo devan kamera. San fot.

Tout sa ou nan pen. Ok guys. Misye te banm defi a. Se li k tonbe ladann guys. Men ni. Men ni. Nou ka wè li. M espere nou wè li wi. Men ni. Tou pon ti dlo mwen. Mwen menm pou pon dlo pou ou. Fè gòj ou.

Pran trop tan nan video a. Kade koze. Ou pa byen? Nan koupe video a? Verite ou defi?

Wap dim bon babie wi. Cheri m pata janm wè Ou wè ou pa renmen m vre non ou pran pòz ou renmen m ou pa renmen m. M pata janm janm Ou wè nan moman an la nan moman an la m pata janm di w Nichan pa pye m. Ou konnen sa ou konnen sa ap enposib. Paske on maladi deyò lap bay pwoblèm ou tande yo di konsa son viris li ye ou menm menm menm menm oh oh. Non ke non.

Shit ui li bwè ze a vre guys ohh m pap bwè avèl ankò shit.
Verite ou defi?

Verite. Video a pa paret byen. Kamera tro wo. Ok. Gade. Tout a te a ou pa siye bagay ou a te a. Manan netwaye ze a te a nou mwen mwen. Ou mwen mwen mwen netwaye mwen mwen.
Ok guys. Verite ou defi. Verite! Lè w te piti, a laj de, bon, lè w te timoun èske w pa t konn retire ti tè anba raje avèk ti gason? Non, non, non, sa m pa t konn fè sa. Ou si? Yes, trè trè sur. M pa konn si n konn sa k rele retire ti tè a guys. Se lè timoun yo piti.

Verite ou defi?
Verite.
Verite. Mwen menm avèk ex ou a, ki es ou plis renmen e ki es ki pi dous?

Wap dek achte Many guys Lap dek achte ti bonbon sa Li gen 4 grenn nan ladan Lap foure tou le 4 grenn nan nan bouch li poul degajel Poul manjel map konte rive sou 10 Tan poum fin rive sou 10 la poul fin manje Em pap konte dousman Depi ou pa fin manjel wap pran yon kiyè nan sa Wi Depi ou pa fin manjel

Eske mwen diskite eske m diskite avè w lè lè w di m fè yon bagay? Men cheri m pa gen pwoblèm non men ou ou ta ban m yon moso ban m yon grenn pen. Men yon guys
pen sa pou l manje l m ap konte rive sou 10 depi l poko fin manje l pou l bwè pou l bwè yon kiyè nan sa ok guys.

Koman nou el guys? Sa a gon sant guys M sot bwe l la Bon m prefere bwe 10 ze kri ke m bwe sa Met kamera byen sou li M gen mal vwomi

M poko menm goute bagay la.
Sa bon hein.
Mwen bwè dlo pou ou, bwè ti dlo m. Sèl la fè bagay la sale guys. M te di wi li non li pou. Anba kèm, m menm pa ka manje bagay ki sale. Aswè m te jwe ak monte jenjan m manke tou. Bon mwen!
Ayy! A mwen bwè tou, e pou m te bwè tou. Bon chouchou santi, dou santi zo bezwen vin bon anvan. Se nou e lè. Verite ou defi?
On ze m sot bwè la. Verite ou defi?

M pa pranl non guys Guys m fèk sot lave cheve a si nou wè yo kouwè tèt moun fou e lave m fèk sot lave yo Bagay la gon jan lap souke lestomak mwen guys Ou santi sa?
Elezia m te bat kalme pa m nan al bon zin

Lout pa vle kontinye guys nou mete fen la. Guys ok banm reponn banm reponn guys Kom korona son maladi ki trè trè trè trè trè atrapan depiw genyenl map genyenl e depim genyenl wap genyenl nou tap genyen korona.
Si lap vini yo di son moun ki pou pranl. Pa gen si. Kiyès ki pral di pawòl sa? Bon tout moun ap kouri pou li. Bon egzanp wi.
Pat egzanp sa pa bon. Korona son maladi depi yon moun genyenl nan kay la tout moun tou genyen ok. Ok.
Verite ou defi? Defi.
Bon mwen konbyen minit li ye.
Oh nou ka ale toujou. Defi.
Defi.
Ahh poukisa defi tout tan? Poukisa ou pa janm pran verite? Ok verite.
Verite. Verite oh oh.

An bon an fon bat mon vè ji pito. Non non non non. Vè ji. Ben poukisa Ok guys. Guys li dim li pap bwè Mesi mesi mesi. Li dim li pap bwè reflek, mete lo chwa la kounya, sa son gazeuse li gen gaz ladann men sa son ji. Lap chwazi youn ladan yo epi lap bwèl sanl pa kanpe. Poum fin bwèl sou konbyen tan?
Depi ou bwèl sanw pa kanpe ou pa bezwen bwèl sanw pa kanpe sanw pa desann li manzè. Ou wè gavel anba li guys. Sim tap konte la e konl. Bwè tout On kiyè nan sa Ou pa bwè tout On kiyè nan sa On kiyè Ayayy On sè San San kanpe San kanpe mete dlo Ou wè guys Ou wè guys Li ret anpil ladann toujou On kiyè nan sa. Ou ka pa alèz vre, men se tan lè videyo a fini. Men sa k pase l fè m pa vin bwè ji a. Non sèlman ji sa on ti jan su anpil, li si si si si si. Sa se 1.

Ben ok I love you
Ok guys se la nap mete nan fen nan video a nap diw mèsi paske ou te bann yon ti tan ou te gade video sa. Nou gen bèl video nou pote pou ou guys pa bliye abone a chanèl la pou lè nap lage bèl ti bagay sa yo pou ka toujou jwenn yo guys. Ok guys mwen pwomèt nou mwen pwomèt nou nan jou sa yo la tout moun an karantèn tout moun lakay yo a guys mwen pwomèt nou chak jou map lage yon video pou

pil map di mèsi avèk tout ansyen abònem yo e mèsi ak tout nouve abònem yo kontinye gade video sa like li ok patajel avèk tout fanmiw voye fanmiw avèk zanmiw vin abòne ansanm avèk chanèl la epi nap wè yon lòt fwa nan yon lòt video.